Te nan kesyon kidnapin nan peyi a, ki dènye nouvèl sou sitiyasyon Bianca Gauthier, jèn fi sa a fanmi yo rapòte yo leve depi mèkredi? Nan entèvansyon yon sèl fè yè sou antèn nou, yo te toujou pa genyen nouvèl li, men finalman gèriye ravisè yo sanble tabli kontak ak paran yo. Wi, se sa nou pral konfime la avèk madam Marie Carmelle Gauthier, 56 zan, ki se manman Bianca Gauthier, Bandi te kidnape mèkredi pase a nan zòn Latan. Madam Gauthier bonjou. Bonjou.
Mwen se Marie Carmelle Gauthier, mwen se manman Bianca Gauthier. Mwen, sa fè m mal anpil. Pitit mwen nan men moun yo depi mèkredi, yo pran pitit mwen Latan. tan m pa janm pran nou yo pa janm vle pou m tande pitit mwen an mwen mande moun yo tanpri fè m gras tanpri pa marye pitit fanm mwen tanpri fè m gras. Sa fè m mal anpil, se yon bagay ki boulvèse m anpil. M pa manje, m pa bwè, men yon pòt di mare m. Bagay la fè m mal anpil. Pitit m a lè de pechòt yo. Yo konn pitit m a gen lajan. Pitit m an pa gen lajan mezanmi. Peyi Dayiti te pou bon. Se pou gon ou se pou gon gad ki anba w anba anba wap kondwi yo konnen se lajan w genyen pitit mwen pa gen lajan mezanmi se efò nap fè si m te gen lajan tanp pou m ta gentan libere pitit mwen an mezanmi m mande nou m mande nou sekou mezanmi m mande gras pou pitit mwen an pou yo libere pitit mwen an pou mwen m pa kapab m pa kapab.

Yo rele, yo rele men yo poko vle fèm tande vwa pitit mwen an. Humm ok donk sa vle di yo rele malgre yo pale yo mande 150 mil dola men yo pa pa yo pa fèn pale avèk li. Yo poko non. Humm
bon euh humm bon la ankò fòm trè prudan hein euh paske kanmèm fòk fòk.

Se pa mwen se pa mwen ki tap negosye ansanm avè yo mwen pa konnen. Ok ok donk mesaj lan la maten an se pou adrese w a mesye yo ki kenbe l pou di pa manyen pitit ou pitit ou pa gen lajan fanmi an pa gen lajan wi silvouplè kenbe pa manyen l pou mwen tanpri si yo gen manman tou Yo gen manman yo gen sè.
Dakò men sa rive se nan zòn latan se nan moman lap rantre lakay li. Wi li abite labite santo labite santo mwen m abite lison li menm labite santo santo 14 sant la rapote lakay li epi lal achte yon manje.

Bede. Ah sou sou zanmi m Bede uhmm ok uhmm dako donk Bianca li yo di m ke li etidye hotellerie et tourisme se sa? Wi wi wi. Ok uhmm ki laj li?
24 ans. Uhmm dako enben e mèsi anpil nou wè ou pa adrese w a otorite yo.
Wi.
Alo?
Alo? Wi non, nan gen gon rezon pou sa nou pa pale avèk otorite yo kanmenm. Bon, m ta mande,
m ta mande otorite yo, yo ta mete, yo ta fon, yo ta fè plis efò pou ba moun sekirite nan peyi a. M ta mande tout manman pitit konsène, paske yo pa ka gen pitit pou li sòti, pou l pa, pou l pa antre. Sekirite sa twòp. Ensekirite sa twòp nan peyi a mezanmi nou pa kapab ankò nap mande sekirite nap mande leta yo mete plis fè plis efò pou yo mete pou nou ka viv nan peyi nou nou pa ka nan peyi nou pou nou pa ka viv nou poko ti poul malfini pou nou sòti malfini mete men sou nou nou pa kapab ankò.

Pou di se pa paske l gon ti machin ki fè li gen lajan sa hein donk se petèt kapab on kado on fanmi on zanmi oubyen sakrifis tou leve bonè pou ke l gon ti machin donk se pa paske moun nan gon ti machin l ap kondwi ki fè l kapab gen lajan pou sa dayè gen anpil ladan yo lè w tande yo bay on pàn se tou mete l on kote paske yo pa ka leve pàn nan donk gon sitwayen k pataje avè m la. Yon pòs wi ou kapab wè son non ki pa menm egziste hein Princess Augusta donk ki li menm ekri sil gen machin li ka gen kòb la tou wè donk wi yon moun ki ekri sa anba anba yon foto wè donk ke yon sitwayen pataje avèm non pa mwen non sou Facebook lan ou konnen gon ekip moun tèt cho sou li donk ki pa konprann anyen nan anyen donk. Wi bon e antouka e misye fon jan hein non son kidnapè tou son wè donk se pa pa gen diferans hein donk e fon jan mesye pou nou kapab e libere e demwazèl lan paran pa gen mwayen nap egzije an donk e. Pèsonn monnen zòn di an pa gen dwa viv sitiyasyon sa a. Ou imajine w nan kouman manman sa a ap viv depi jou sa a pou ke pitit li sòti li pa rantre. Dayè li di w menm manje ke l te genyen li yo jwenn li nan machin nan li pa gen tan manje e li pa konn nan ki kondisyon li ye e kisa k ap pase e mesye yo k ap Rele kap bay presyon hein pou bay lajan se se tris hein se tris donk ki kote yon fanmi pral jwenn lajan osi rapid hein pou bay donk si bon.
Kòman rele sekretè deta sekretè deta.
Mpa konnen non li Alexander.

fè travay lap fè wi ki bay ti rezilta paske gen de sezi yo fè e petèt yo fè moun mesye yo pè tou paske si si depi lontan donk lapolis tap mennen operasyon wè fè mesye yo se paske mesye yo santi yo twò alèz ou konprann nèg la twò alèz e di nèg ki ki ki ki latibonit la wè ki di bon m wè la vilaj de dye wè lapolis pèdi kontwòl li leta pèdi kontwòl li. Bèlè la ou wè pèsonn moun pa ka rive jwenn sa vle di ou fon kout pye la se devan palè nasyonal ou tonbe donk li menm li di bon e li mwen ki nan bwa sa kote m ye a sa kòman yo pral fè rive sou mwen ou wè paske pa gen okenn presyon k fèt sa vle di se tankou leta al santi peyi a ap byen mache tout bagay ap byen fonksyone ou konprann paske lè a gen li menm li nan machin blende l l ap kouri li pa gen pwoblèm donk li pa sousye de lòt moun yo sa vle di.

Ou wè moun k ap monte mi kay yo byen wo pou te pase a de baryè pi solid. Otrefwa, pa t konn genyen gwo baryè sa yo. Tout dènyè konstriksyon k ap fèt yo la, moun yo pa neglije mete barbele sou mi yo. E moun ki, nou pa di ki gen mwayen non, men moun ki plis avize yo yo menm, yo mete kamera siveyans lakay yo tout sa ap mennen nou a egzakteman fenomèn sa nap asiste depi kèk jou la nan yon katye rezidansyèl nan pòtoprens se zòn vivi michèl la kote rezidan yo yo monte mi nan yon seri rantre kote se sèlman yo menm yo menm vwazen rezidan e moun yo evite nan perimèt la ki gen aksè a espas sa. Donk se yon fenomèn n ap obsève la depi kèk mwa e m reflechi sou li maten an, yon fenomèn ki revele la vrèman yon veritab laperèz lakay moun k ap viv nan tout yon kominote. N ap pale de Vivi Michèl nan katye Petyonvil e kote m ap dekri obsèvasyon m nan, nan rantre a apati wout Frè an la gen. On komisarya wè on komisarya donk moun yo vrèman
panike e sa se on temwanyay de nivo panik moun yo nan yon kominote tankou vivi michèl moun se mi moun yo ap mete e ekzanp wap rantre nan vivi michèl la gen de wout ou konn pase pou al parèt sou piblen ou gen ou oblije fè wout la tou dwat jiska dènye. Sòti a epi pou jwenn ou vire e li pa posib koulye an pou. Donk sa se se konsekans se se efè ensekirite an menm jan tou sa te rive avèk kriz politik lan kote ansanm antrepriz yo te oblije ap monte mi pou anpeche ke biznis yo boule oubyen sakaje. Donk nan katye yo jan w sot eksplike l la a se konsta sa donk moun yo ki ap monte mi pou kapab pwoteje espas lakay yo men gen de moun tou ki yo menm pa gen kay ki oblije kouri kite zòn kote yo abite donk moun sa yo petèt yo gen posib yo la y ap viv lakay yo men yo mete mezo de pwoteksyon sa yo men gen lòt ki oblije kouri kite lakay yo e se ka Moun katye Bèlè yo kote ke moun sa yo anpil ladan yo donk oblije kouri kite zòn yo menm jan sa rive tou nan zòn twazyèm sikonskripsyon an donk gen de zòn ki dezète pa gen moun ladan yo donk menm jan yo di m tou nan vilaj de Dye donk pa gen vrèman anpil moun. nan zòn sa a, gen anpil moun ki te ob, ki sa ki petèt kapab oblije kite zòn nan. Donk anpil zòn ke moun yo rele zòn de non dwa, donk moun yo anpil ladan yo oblije kouri kite zòn sa yo piske se bandi prèske ki okipe yo. Donk Bèlè kote nan pral gen pou n pale de sa e bay lapawòl a 2 moun ki yo menm ki se pitit Bèlè nan espas lan maten an. Nan pral fè sa toutalè piske n konnen depi Fen mwa out 2020, donk, afwontman ant sivil ak zam nan katye sa a te lakòz popilasyon an kouri kite zòn sa a, katye Bèlè, e jiskaprezan, donk, sikilasyon an pa fèt nan zòn sa a. Ri yo gen fatra ladan yo, pa gen anpil moun vrèman ki rete. E sa k ap devlope nan katye Bèlè, sèke depi w sot anba, w ap monte anwo. Anwo pran w pou toutè. Ou sot anwo wap desann anba, anba pran w pou toutè. Nan sitiyasyon sa nenpòt ki moun kapab viktim e selon enfòmasyon yo se sa ki ta rive dènyèman la avèk granmoun sa ki mouri e jèn elèv lekòl sa ki mouri rache donk se nan sitiyasyon konsa selon enfòmasyon yo ke yo ta pran anwo ki ap se lè moun ap sot anba se toutè. e anba kap se lè moun ap sòti anwo se tou tè donk tou talè nan pral gen pou nou ouvri liy nan e pèmèt ke moun nan katye bèlè yo yo menm yo eksprime yo pou gade ki sak ka fèt kòman moun sa yo kapab retounen lakay yo pandan fèt fen dane an ki dispozisyon lapolis ap pran pou pèmèt lapè retounen nan anpil katye kwè. Bèlè. Bèlè, katye istorik Pòtoprens, se la fondasyon kapital la te kòmanse. Bèlè ki sou wout disparèt puiske anpil nan fanmi yo abandone zòn sa. Nan jounal la maten an, n ap fè yon fokis sou Bèlè ki ap viv yon sitiyasyon ki pa diferan de yon pakèt lòt katye, patikilyèman nan zòn Pòtoprens lan ki anba gwo vyolans. Petèt jodi a n ap pale de Bèlè. Demen na va pale de on lòt katye men reyalite a montre sitiyasyon vyolans, sitiyasyon sosyal peyi a ap viv e sitou politik lan depi kèk tan fè nap pèdi anpil nan tradisyon nou yo. Kèk jou avan fèt Nwèl la plizyè zòn nan kapital la toujou anba kout zam, moun ap sikile nan kè sote san konte lis viktim fenomèn kidnapin nan ki kontinye ap lonje popilasyon ki sanse bliye. Tradisyon sa a, ki te konn trennen dèyè l anpil emosyon, kritike pasivite otorite yo fas ak fenomèn ensekirite a,